Well gade chef focus chef focus chef focus ok m di konsa he just told her daughter they will be revoking his Canadian passport as as well I hate this motherfucker with a passion m di l m rayi janm sòt la avèk yon pasyon ok gade kounya he has to misye vle pou yo retire paspò kanadyen m nan ou wè sa l di he has to an n avanse tande. He said Tjo, ann fokis non men Men men bro, come on men, come on Men bagay sa ap fè bri, bagay sa ap fè bri nan zòrèy moun bro Ok, tande Kounye a m di misye He said he has his friend who's working for the FBI What's the guy name who stop

Paske se sa m fè, m gen pasyans lè m ap envestige. Li di, Je n'ai pas son nom complet. Ann avanse. M di misye, Est-ce que, est-ce que je peux te mettre aussi en contact avec Vava? M di l, Lol, ou vle nimewo Akè a? Sa se Akè ki pral pran Instagram mwen. Men kote m ta pral fè senmil dola sou li a? Meteryèl pa gen yon dola nan mouda l. Li pran bil kay, li pran tout bil. Men kote m ta pral fè senmil dola nan mouda l la? M di konsa, Ou vle nimewo Akè a? Pou retire kont misye a tou swit pase vòs la pou mwen kounya.
Ok that's fine that's fine papa that's fine ahh you driving me crazy I would be I will do it I will do it tomorrow ok je presente mes excuses la men arèt la Jesus Christ you driving me crazy la. Carlis.
Ok mwen men la wè ko m di m di c'est faux vava vava m'a dit que c'est pas Faby qui lui a qui lui a donné sa résidence aux Etats Unis c'est pas vrai ann gade kounya nou wè li di nou wè nan système nan pèp ayisyen rele anmreyy pèp ayisyen voye zèl voye zèl voye zèl ou tande sal di. Gade! Li di konsa! M di se pa vre, se pa, se pa Fabiola ki ba l rezidans. Li di nou wè sa nan sistèm nan.
Sistèm FBI. Non, sistèm imigrasyon, monchè. Li pa ka sistèm FBI. Li di, ou wè sa l di? Li di, nou wè sa nan sistèm nan. Oke? Oke? Li di nou wè nan sistèm nan. Kidonk, misye bay Vava manti. Èske se pa CIA l ye? Nan ki sistèm? Kòman l fè gen sistèm? Humm. Èske w tande? Li di konsa, Nou, nou wè sa nan sistèm nan. Kidonk, Vava bay manti? M di, Non. Sè sa fanmi ki a fè l'application de résidence pou li. Li di, m di, li di, M poko vle, paske Vava toujou damou misye. Li ka pyeje m. Tande misye mwen k ap pale. Pèp Ayisyen, tande misye mwen k ap pale. Li di, M poko vle pale a Vava, paske Vava toujou damou a misye, l ka pyeje m. Ann avanse. Ann avanse. Li di konsa, li di konsa, ann avanse, m, mesye m vle wè klè. M vle wè klè. M di, Petèt, ki la done la rezidans a Faby. Li di, Ebyen, li te marye a Faby. Yo pa t ko konnen. M di, Non jamè. M di, Vava p ap fè, Vava p ap fè se divòs li pral voye bay misye tousuit. Li gentan cancel tout kat misye. Men ki kote bagay kat la soti. M di, Misye, Vava gentan cancel tout kat misye. Sa.

Ann avanse. Ann avanse, ann avanse. Ok, li di li poko wè anyen la a. Paske l vle pou m pèdi ni paspò ameriken m, ni paspò kanadyen m. Li di l poko wè anyen. Ann avanse. Ann avanse. M di misye men sa Joe di. Li di l ap fè eskiz e fò w kolabore avèk yo tou. Si ou vle ede Vava tou, li fè lol, li di men, je dwa evalye lè konsekans. Tande! Nou wè sa l di? Je dwa evalye lè konsekans. Pèp Ayisyen, voye zèl, men kote kèt bèl kontan an. Voye zèl, men kote kèt. Kalalou, voye yon ti lalalò pou mwen. Kalalou, voye yon griyo pou mwen. Kalalou, voye yon griyo pou mwen. Men kote kèt bèl kontan, pèp Ayisyen. Si w bezwen bon restoran, w bezwen bon manje, al nan Kalalou san kè sote, paske misye fè kado 3 mil dola ameriken pou timoun yo jwe foutbòl. An n swiv la! M di misye, Moun yo p ap rele Pierre, yo jis vle note sistèm GRC a Kanada. Sistèm GRC a se tankou FBI ke l ye, sistèm GRC a se tankou FBI ke l ye Ozetazini, sistèm GRC a se Kanada ke l ye. Men sa m di misye, m di misye, Moun yo p ap rele, moun yo p ap rele Pierre, yo jis vle note sistèm GRC a. Misye di, Oke! Misye rele Arly Pierre. Voye zèl! Voye zèl! Voye zèl Voye zèl papa chyen Banm banm gade pou m wè si misye Eyy eyy ka Louis Vuitton fè atansyon Men prens gentan moute a dimil moun Men prens gentan moute a dimil ka Fè atansyon pou prens pa depase w Si prens depase w cheri m si kè m pap kontan Si prens depa pase pye Prens sanble re renmen teknik m pase sou sou sou sou sou sou foli jounalis la Sou foli anketè a El bay manti Li li di fanm nan konsa Li di fanm nan konsa ke li etidye kriminèl jistis. Nou pa wè tout bagay yo la wi. On jou se tewolojyen li ye, on jou l nan kriminèl jistis, on jou l se anketè. Antoulèka kisa Pyè ye, kisa Teryal Telus ye, Teryal Telus se cia, se vòlè. Tande m ann avanse. Ann avanse. Ann avanse avè m mesye. Ann avanse avè m. Men sa l di, M di moun yo pa prele, m moun yo pa prele Pierre. Yo jis vle note sistèm GRC a, Kanada. Misye di ok. Misye rele Pierre Ali. M di fè m konfyans. Moun yo te vle retire misye nan fanmi yo lontan. Mesye Theriel. Li di se pa grav. M di trust me. Yo pa prele Pierre. Se pou yo verifye. Yo ka verifye si moun sa a ki te kanpe misye a vre se Pierre. Ann avanse.

M moutre m ba misye tout konfyans. Vanessa ak damou Jeff pap gen enfòmasyon sa yo ok so fò nou fò nou pwoteje sous nou ann avanse chèf ann avanse ann avanse ann avanse ok li di konsa wè li di ou wè moun yo gentan ou wè moun yo gentan gen bon konprann kidonk li pa fè pri pridan pou screenshot yo konvèsasyon yo voye bay ou ka jis fòward mesaj yo ann avanse m di non jamè. Li di konsa, Moun yo gen plis konprann pase w. Ok, moun yo gen plis konprann pase w nan sans sa a. Paske lè fanm damou, anyen pa ka detounen l sou wout li. M di, Je te dis que la famille est puissante. Ok, je te dis, je te dis que la famille est puissante. Li di, Wi. Li fè, Lo. M di, Envoie-moi

M di misye dans 5 jou Jeff sera arete je te le promè misye li fè loll epi l di jatan m di misye anvwa mwa le full numero je vè fè sanblan se twa ki me la anvwaye avanse li di non paske m gentan di a li li pa li te ok li di non paske m gentan di a li li pat vle sa akoz dosye isit frajil kes la deja nan men FBI ann avanse. Ann avanse! Pèp Ayisyen ann avanse! Pèp Ayisyen mete zèl! Mete zèl pèp Ayisyen! Chèf ann avanse! Ann avanse chèf! Ann avanse! Misye di non! Misye di m pa vle yo rele l sou nimewo a! Tande! Misye di m pa vle yo rele l sou nimewo a! M di misye On ne va pas l'appeler! Je te promets! Misye men nimewo Pyè ban mwen! Misye men nimewo Pyè ban mwen! Misye ban m nimewo Pyè! Misye ban m bon non Pyè! Men enfòmasyon m tap chache depi lontan an men enfò map banm gade m wè si bon prens pran sa 20 mil pran sa 20 mil kwe yo pran sa pou mwen pran sa pou mwen pran sa pou mwen anvan pran sa pou mwen paske dosye sa enpòtan anpil m lè w lekòl men bèl bagay lè w lekòl pran pasyans yon kriminolog se sa l gen lakay li pasyans

You want him to come to your live and present his excuses or his page li di he will make a video m di misye ask him to to go live tomorrow ok and post it on all his social media Pèp ayisyen Pèp ayisyen bagay ki pi enpòtan yo m ap kite yo pou yon lòt lè sa k pi enpòtan yo sa k pi grav yo m ap kite yo pou yon lòt lè nou pral konprann kounya Ki sa k fè? M gen tout lis yo. M gen tout lis yo. Nou pral konprann kounye a ki sa k fè mechanste pa t janm ka vwayaje. Nou pral konprann ki pouvwa Theriel Thelus genyen, ki sa k fè fantòm pa gen viza. Men sa k pi anraje yo m ap kite yo pou yon lòt lè. M pa vle pase yo jodi a la. Nou pral konprann pou ki sa viza izolan cancel. Nou pral konprann pou ki sa Asap pran bal paske misye gen konfyans avèk moun lap pale anpil ok nou pral konprann poukisa Asap pran bal poukisa sexy pran bal poukisa Ashtaliman pran bal poukisa Osuna nan prizon la kounya la Zetazini poukisa Kolonèl manke depòte nou pral konprann tout bagay sa yo. Pase gen bagay ki pi grav m te vle nou moutre nou lè m t ap di nou moun 3 mwa sa yo pa ka non tèt on peyi m te vle moutre nou lè m ap di nou ke m renmen nou anpil m ap goumen pou nou m te vle moutre nou lè m ap di nou m ap vin avèk verite pou nou on jou kanmenm m te vle moutre nou lè m ap di nou TT se mikro l ap vann pou l kraze Ayiti m te vle moutre nou lè m ap di nou e pou nou fè atansyon a moun 3 mwa sa yo m te vle moutre nou lè m ap di nou tout bagay sa yo jodi a verite a vini. Verite a vini jodi a. M fè nou tande vwa l, m fè nou wè mesaj li, e kote ki pi grav yo, m poko ap pase yo. Kote ki pi grav yo, m poko ap pase yo.
Klè pou tout moun konprann, pou yo tande. Tande. Pou misye admèt ke se difamasyon li t ap fè. Ok. Mtaspo pral pri acha pou l pa fè l.

Pèp Ayisyen, m te di nou sa, nèg a mikro sa yo ap fè nou renmen moun ke n ta dwe rayi e y ap fè nou rayi moun ke nou ta sipoze renmen. M ap kite n al tande misye, m ap kite nou al fè reyaksyon nou si n gen pou n fè tou, sa k pi grav yo, m poko mete yo deyò. Paske nou pral konprann ki konplo k te fè a 65 mil dola Jovenel la. Nou pral konprann poukisa direktè lapolis la gen tout pèsekisyon sa yo nan bouda l. Nou menm tout la, tout la, nou pral gen video poukisa direktè lapolis la gen tout pèsekisyon sa yo nan mouda l, lè w met yon moun an konfyans, a l'université d'Ottawa yo te di w lè w vle yon moun vle pale ba ou, si w vle yon moun pale ba ou, pran l al nan al nan club ansanm avè l ou di mwens al nan restoran avè l ba l kleren. Anben si w vle yon nèg dèyè mikwo pale ba ou, ba l konfyans epi pwomèt li lajan. M pral moutre w pou konbe kòb Theriel Thelus vann tout nanm ni konsa, 50 mil dola ameriken. Theriel Thelus vann tout moun, tout moun ke l fè mal, tout moun ke l fè cancel viza, tout moun ke l fè pran prizon, pouvwa ke l genyen, li menm moutre ke emisyon l lan se li k gen tout ayisyen ap tande, ayisyen kwè nan li. M gen pou m moutre nou sa, m gen pou m vin avè l, men m ap kite rès bagay sa yo, paske m pa ka met tout bagay deyò yon sèl kou. Jodi a. Nan deside kiyès ke nap renmen. Nan deside ki moun kap kraze Ayiti. Nan deside ki moun pou n renmen. Nan deside ki moun kap ba n manti. Nap deside ki moun ki kont gang. Nap deside ki moun ki vle nou fè lapè ak gang. Nap deside ki moun ki vle ki ki moun ki vle ke pou demantibile gang an Ayiti. Nan deside ki moun ki vòlè vre. Nan deside ki moun ki renmen nou. On sèl bagay, si demen nou wè nap map antre nan prizon. Fèm konfyans m clean anpil. Fèm konfyans m clean anpil menm pran nan konplo paske son sistèm ki pwisan konplo pifò pase wonga m dil live devan nou m pa dim paka pran prizon paske m pa konn ki dosye nèg yo met sou mwen nèg yo akizem a babekyou ou wè yo voye foto kervens ansanm avèm ok bay bay pyè nou wè tout sa kap fèt antouka lra pèp ayisyen m pa gen pwoblèm si map antre nan prizon demen pou ti zye ti jèn ki kwè nan mwen yo ka ouvri. M pa gen pwoblèm si m ap pran bal nan tèt demen pou nou ka konprann moun ki renmen nou. Men sa a, li p ap soti sou entènèt la. Men sa a, nou p ap janm bliye l. Men sa a, n ap konnen si m ap antre nan prizon demen, si kriminèl yo, si Pyè Aali, zanmi, bra dwat Theriel Thelus, fè mete m nan prizon, n ap konnen se pou nou ke m fè l, se pa pou anyen ke m fè l. Antoulèka anvan m ale, m ap fè nou konnen. Fòs Akademi, se pou nou ke m fè l. M vle nou edike tèt nou. Ayiti pa gen lekòl. Si w pa al lekòl, si w pa tande moun, w ap toujou pran nan Teriel Telus. W ap toujou pran nan fo moun ki vin moutre w ke l renmen w. Paske Ayiti se yon peyi difisil, se yon peyi anpil politisyen gen dosye. Sa vle di si w pa tande Teriel Telus, tande m.

J'ai aucun problème avec lui là je te jure ok chérie je vais faire ça dès demain vers 4 heures je te promets. Ok men men kotel jwenn bagay m pa gen oken pwoblèm ansanm avèl la ann tande. Non tande epa la men kotel jwenn bagay m pa gen anyen ansanm avèl la men kotel jwenn li men li. e sòti pou te gentan gen tout milyon sa non se paske fanm Canada renmen black pou jwenn yon pitit yon rich ki ranmase w nan labou ou te ye an epi wap fè frekan olye w met ti kò w tou piti epi w deside atake Theriel Thelus tu dois me presenter des excuses publiques. De la sante ak edikasyon. E wap kostime w kòrèkteman. Te kanpe kenbe. Kòm ou di se pa pwoblèm pèsonèl ou gen avè m, Men kote. wap gentan konnen. Men kote l di se pa pwoblèm pèsonèl la. Enbesil pa vle gen nivo kou. Men kote l sòti ok. Wap atake tout. Men kote l sòti. Kounye a yo flat. Men kote l sòti ke e pa pwoblèm pèsonèl la. Pèp Ayisyen, tande m se mwen k ap pale. Mwen renmen nou anpil, Ayiti ka chanje. Men dè ke nou pa met la bòn pèsòn a la bòn plas, Ayiti ap toujou rete kon jan w wè l ye la. M di nou yon sèl bagay. M bay misye yon pakèt lòt enfòmasyon sou mwen. M gen yon pakèt, m fè lòt moun ekri l pou voye fo screenshot bagay m ekri pou di men kote m scame tout moun. M scame yon moun konbe milyon dola. M scame moun tèl bagay. M voye yon fo non papa ba li. M fè tout moun ap ba l enfòmasyon. M di l men ki kote papa m sòti, li la vwa. M di l tout enfòmasyon sa yo epi l pran yo san l pa verifye epi l annik vin voye vant li sou entènèt. Enben, kounye a ou konprann. Poukisa Asap mouri? Ou konprann poukisa Sexy mouri? Ou konprann poukisa Ashtaliban mouri? Ou konprann poukisa viza Ayisyen parèy nou yo ap mouri? Viza Ayisyen parèy nou ap cancel? Ou konprann nan kisa Ayiti pran la? Ou konprann poukisa yon prezidan pa ka fè tan an Ayiti, se lajan chèk kap bagay? Ou konprann kounya ki kote, kiyès ki bay Theriel Thelus radyo sa yo pou lap bagay? Ou konprann yon nèg ki pa verifye enfòmasyon? Ou konprann kote sniper sa te sòti avèk yon enfòmasyon k pa menm verifye menm ki fè tout dega sa kafoufèy ou konprann on moun ki pran on lon kou premye fwa li pran nan kou a dezyèm fwa imajine w konbyen moun ki te rele Theriel Babekyou te di nou sa li di l konn chita lakay li Babekyou te di nou sa l konn chita lakay li a zanmi l bò kote l li jis bay nimewo Theriel Li t al ekri Teriel di men Babekyou pran bal la, l ekri Teriel men Babekyou ap sot an yon sak kòb la. Demen Teriel annik moute vre l di w Babekyou ap sot an yon sak kòb la, Babekyou pran bal. Sa vle di n salopri sa yo, vanipye sa yo, fatra sa yo, nenpòt moun ka fè yo fè tenten. Enben kiyès k ap peri? Se ou menm pèp ayisyen. Antoulèka, m gen anpil lòt enfòmasyon m bay misye. M gen anpil fo manti m ba li. M gen anpil. Videyo, videyo w te fè pandan w ap w ap tekste m nan poste. O! Ban m moutre nou yon lòt videyo ankò pèp ayisyen. Ban m moutre nou yon lòt videyo. Men.

Men men foto a mwen m pral montre nou kote m voye foto a ba li yè m di l poste foto a gade men men kote m voye foto a ba li wè m fon moun pale bèl fransè. Wè. voye foto a ba li epi kouri poste foto a wi wè èske ou wè nan ki ou wè kòman tete ap fè tiye moun an ayiti a gad men wè gade men li pou n pa panse li manti gade men 9 minit gade je salu mes amis impact de Montréal èske jounalis sa yo e pa yo kap kraze peyi a wi gade ale pou wè ale pou wè kounya wap wè men men gade gade gade wè wè.
M pa wè byen non mesye m pa wè byen m pa wè byen.
Wè locline e pa gen anyen poul di w sou ou tou pèp ayisyen gade wè bal montre nou foto an men gade m voye foto a ba li wè kilè m voyel ba li a 11 è 33 gade pou wè sa fè 22 minit depil postel 22 minit gad kilè li la kounya.

Gade wi. Y'a nou mwen pral fè pwosè sa kounya. Mwen pral fè pwosè rapid. TT, A aprè sa, aprè sam fin fè w la TT. TT, Aprè sam fin fè w la. Sou ti pèp ayisyen toujou ap tande w. Si m gon moun ki gen manman l, ki gen papa l, kòm ti granmoun li kite l ap tande w lakay ou menn, konnen ayisyen ayiti pap janm chanje vre menn. E si w gen kè tou, pou kenbe mikwo nan men w pou ap radote menn, konnen w konnen w pa moun ou son manje kaka. Ou pa moun. Ou pa moun ou son ou son souzòm bon kontinye chèf men antan antan men men men men men vès m voye ba men vès m voye ba li ke m pral mete a men vès la men vès la men vès m voye ba li a pran m klè pran m klè pou moun yo ka wè wè misye met lo l li kontan lo l lo l men sa m fè menm monchè se pa sa la la l ap konprann ke se e yon moun k ap jwe avè l lo l men ni. Wè l met lo l. Se sa yo rele woule nan farin nan. Wè non si se nan farin m te woule misye l tap bon m woule misye nan kaka m fè l manje kaka a m pa woule misye nan farin m woule l nan kaka kontinye kontinye èske n konprann kounye a m pral moutre nou kote Theriel te li sa bay men men sa l di fanm nan li di fanm nan konsa tout radyo Ayiti yo nèt se li k dirije yo li li li itilize moun li fè moun fè tenten jan l vle men men l voye tout radyo l ap itilize yo nèt men la men pou n pa di e manti. Non, sa se pou yon lòt dosye, sa pou demen. Wè, li di sa wi, li di se emisyon nimewo 1, men li, men li, 40 radyo, pou yon peyi ba w valpa, 40 radyo pou l ap kraze yon peyi, gade. Kounye a pou TT al monte live nan yon tiktoktè, yon tiktokè, misye se plis, se plis li bezwen, gade. Ou wè? Gade. Eske nou wè? Li di li gen 40 bagay kap tande li pral moutre nou kote menm tripotay lap bay misye voye foto misye voye video madanm mwen gade wè li voye video madanm mwen map trip avèl lakay mwen gade gade

Misye voye video sa ba ou wi. Lik voye yo bay lik voye yo wi. Gabo misye enpostor tou wi misye di gon gabo misye di gon gabo m bezwen konn kiyas ki gabo a m bezwen konn bon non gabo a. Tati Mendel la! Men Tati Mendel la! Tati Mendel pral live! Tati Mendel la! Tati Mendel la! Tati Mendel pral live! Men Tati Mendel la pèp ayisyen! Tati Mendel si w renmen janm sotba vre felisite janm sotba pou travay la! Si w renmen janm sotba Tati Mendel m konnen w renmen Tony mix ou pat kontan pou sa Theriel fè Tony mix la Tati Mendel

M kontan nou wè klè. Teriel Thelus menm sou madanm mwen Teriel Thelus ap bay moun yo menm sou madanm mwen Teriel Thelus ap bay moun yo tripotay menm sou madanm mwen Teriel Thelus ap bay moun yo men men men men kotel site non gabo a mezanmi gen zen sim ba nou zen sa yo nap kriye wi sim ba nou zen sa yo n ka al lakay Teriel pou n al dèyè Teriel wi men banm banm banm zen gabo a banm zen gabo a epi m pral fini.

Maestro a moute la maestro a moute rapid vit onko a 20 k maestro a moute a 20 k banm fè maestro a pale menn paske sa e love li ye sou sou vle sou vle pale ou sipoze depase maestro a pase se koman m pran misye la e koman m pran misye la bro m pa konn koman m pran misye hein m ta renmen envite maestro a menn paske sa e love li ye menn bon nèg baw love fò bal love back tou bro. Kòman m pran misye la hein.
Ay love li ye bro. Nèg la banm love m sipoze bal love back bro. Epi m follow ou back bro. M follow ou back bro. Ay lo love bro. M envite w bro. M envite w man. Sa l di m la a?
Non l di m multi kounya. Nan li m wè. Something went wrong. M pa konn sa k fè sa. M pa konn sa k fè sa non. Kote sak fè sa la something went wrong. Misye voye l.
Maestro fon demand pou mwen frèm fon demand pou mwen oh sanble paske misye misye pa aksepte demand mwen an kont li an ka prive wi m k di w monchè. Kou yon moun voye yon demand ou ka aksepte ou ka al nan lis wap wè misye. Bon antoulèka e lòt patnè a 12 tou omwen fòm bay misye love tou misye a 12.